Kòman nou ye? Se Mickaelle Durandis, Fanm Zile a. Gen moun ki konnen m sou non Mickaelle Durandis, e gen lòt tou ki konnen m sou non Fanm Zile a. Sa gen kèlke mwa, genyen yon mò ke yo te konn ap vann nou sou rezo sosyo a, ki te ban m yon non ki se Zilyèt Èzili. Ebyen mò sa a, ki te sou Facebook la yo te konn ap vann nou, mò sa yo te konn ap vann nou an, Yon bon jou monte sou rezo sosyo li rele tèt li lanceur d'alerte kote ke li di w lap bay Ayiti yon kout men, lap ede Ayiti. Epi li rele tèt li lanceur d'alerte, li kòmanse ap atake tout moun, lap di w men kiyès moun ye, men kiyès ki dilè dwòg, men kiyès kap mache a bandi, men kiyès ki madan bandi, men kiyès ki sesi. Li konn tout sa kap pase lakay moun, li konn tout sa kap pase menm anndan kay bandi. Bandi ke Yon moun ki dwat ou pa ta dwe genyen enfòmasyon sa yo men misye gen ata foto lè bandi yo te timoun men majorite ki sou rezo sosyo a pa janm poze tèt yo kesyon pou yo di kote misye jwenn ak enfòmasyon sa yo e lè misye pale de yon moun pou yo ta poze tèt yo kesyon pou yo ta di Eske se manti? Eske se verite? Kote l jwenn yo? Pèsonn pa verifye enfòmasyon. Misye te tankou yon dye sou entènèt lan. Depi l pale de yon moun, tout moun, menm kote l fin pale l fèmen radyo a, l pale de yon moun enpi w tande majorite a vide nan kò moun sa a, tonbe ap bowling moun sa a, joure moun nan. E si moun sa pa gen bon jan fòs, bon jan moun ki kanpe avèk li, moun sa a kapab fè strok, li tou kite tè sa a. Ebyen jodi an, sa ki rele Karma frape mò sa ke yo te konn ap vann sou rezo a. Karma fè jodi an, fanm zile a ki se Zilyèt Èzili vin bay bon jan verite sou sa ke w ap li pou mande Johnson Napoleon padon. Ebyen, lansè dalèt la ke nou konnen sou mò sa yo konn ap vann nou sou rezo a, Li parèt jodi avèk on diskou an kreyòl e an fransè li vin li bay nasyon an, bay majorite ki renmen l yo, ki konn ap joure moun pou li kote li vin di w ke li vin li on diskou pou l mande Johnson Napoléon padon. Ebyen mwen menm Mickaël Durandis alyas alyas Zilyèt vin ba nou bon jan enfòmasyon ke lansè dalèt la pa bay sou tèt li. Kama frape w jodi a. Ebyen ki sa k pase? Nou tout konnen Johnson Napoléon s on antreprenè ki gen nan men l. Johnson Napoléon gen ti lajan l nan men l. E Johnson Napoléon s on nèg ki gen konesans tou. Johnson Napoléon vwayaje prèske dan lemond. Li konn sa k rele lajistis, li konn sa k rele difamasyon. Apre ke lansè dalèt la. te fin mete de dosye sou Johnson Napoléon, li te akize Johnson Napoléon de tout vye bagay ki te ka genyen, e li te menm site non defen papa Johnson Napoléon, ebyen Johnson Napoléon te trennen lansè dalèt sa a lajistis. Dosye a te ap wounou wounou wounou men nou konnen koze lajistis pa janm piti e yo toujou pran tan. Kisa ki vin pase? Aprè ke yo fin analize, misye pa gen prèv pou l pwouve ke tout sa l te konn ap di de Johnson Napoléon se verite devan lajistis, paske lajistis li menm, se pa pèp, se pa majorite ak sou Facebook la k ap joure moun. Lajistis, ou di fanm zile a ap travay pou pou gang, ou di fanm zile a se madan gang, fòk ou gen prèv pou bay sa w di a, èske se vre, devan lajistis. Lajistis, ou pa pale nan bouch, se avèk prèv. Men misye. Pa genyen yon grenn prèv pou l pwouve tout sa ke l di sou Johnson Napoléon yo se verite. Kote tout sa l di sou Johnson Napoléon te tèlman afekte Johnson Napoléon paske majorite ki sou Facebook la t al pilonnen Johnson Napoléon, yo t ap bullying Johnson Napoléon, yo t ap fè mesye a pase yon mizè sou rezo sosyo avèk difamasyon ke mò sa k sou rezo a, mò sa ke yo konn ap vann nou an fè sou Johnson. Koz ke Johnson Napoléon fè yon stroke, e li gen yon aparèy nan kè l jiska prezan ke l ap viv avèk li akoz de tout sa ke lansè dalèt sa mete, tout vye dosye ke l mete sou Johnson Napoléon. Ebyen kisa ki vin pase? Lajistis, misye pa ka jwenn anyen pou l di ak lajistis pou l pwouve tout sa l di yo se verite. Si w di yon bagay sou yon moun se manti ke l ye w monte sou rezo sosyo ou deklare yon bagay ou pa ka pwouve l, yo rele sa difamasyon. E nan peyi kote misye ap viv lan, e Ozetazini nan peyi ki respekte moun, yo pa jwe avèk sak rele difamasyon. Menm la an Repiblik Dominikèn, yo pa jwe avèk sak rele difamasyon. Ebyen, kisa ki vin pase? Avoka misye kite misye pou kò l. Misye te sipoze pran 3 zan prizon, fòk li te peye m kwè prè de 200 mil dola ameriken a Johnson Napoleon, epi fòk li te peye. Pou plizyè jèn al aprann journalist se te sa ki te santans misye. Men gen koze ke mwen pap mwen pa tankou misye, m gen dosye ke m pap detaye la, paske pa gen moun ki fèt avèk lajan, ki sa ki vin pase, ki sa ki vin pase, misye pa gen mwayen, pou l peye Johnson Napoleon difamasyon sa ke l fè sou li a. Avoka misye bay misye do, misye pa gen mwayen vrèman pou l peye tout sa e yo ta pral, lè misye fin pran prizon, yo t ap back misye nan peyi l, li t ap pèdi nasyonalite kanadyèn li an. Ebyen kisa ki vin pase, avoka Johnson Napoleon mande misye pou l fè yon eskiz fòmèl e piblikman. Sa nou wè misye ap li an se avoka Johnson Napoleon ki ekri l, ki bay misye l li l. E sa w wè misye ap li a, li sipoze pase l sou radyo Karayib pandan 3 mwa. Ok e fok li peye radio caraïbe pou yo pasel pou li pandan 3 mwa e sou tout rezo sosyo a tou misye dwe fè 3 mwa pou lap li 2 diskou sa yo pou lap mande Johnson Napoléon padon e gen lot santans tou lap genyen poul peye. Koze nou wè misye vini lap li yon diskou an kreyòl oubyen an kreyòl epi an fransè poul di nou se li menm ki ekril poul mande Johnson Napoléon padon non son bagay ke misye fè ke kòman m ta ka eksplike nou se sou kondisyon ke l ye se pa lik vle fèl se pa li menm avèk bon sans li avèk avèk gre pa l ki deside fèl men se avoka Johnson Napoléon ki bay misye lil se sa se youn nan santans misye e sonje m di nou Pandan 3 mwa, diskou sa sipoze pase sou rezo, sou rezo yo, e li menm li sipoze pase l tou sou Radyo Karayib. Lòt enfòmasyon ke nou pa konnen tou de lansè dalèt lan, si se te yon lòt moun, li t ap gentan ba nou l. Misye, akoz sa, li, li fè difamasyon sou plizyè moun, mwen se youn ladan l, Fantom se youn ladan l, Patrick Moussignac se youn la, ladan l avèk tan do, dotr lòt moun tankou Edo Zeni avèk plizyè lòt moun. Ebyen misye te oblije mande Fantom eskiz an prive, li mande Patrick Moussignac eskiz e li mande plizyè lòt moun tou eskiz. Cela veut dire sa ki pase jodi an se pou montre nou nou menm moun sou rezo sosyo nou sipoze chanje fason ke nap fèl. Jodia nou tout majorite a tap kouri dèyèl depil di yon bagay nou al joure moun mwen se youn nan moun ki te manke pèdi lavim avèk moun rezo sosyo lè misye te deklare ke se moun phtk se kandi se se aktè politik phtk ki voyem sendomeng vin travay mwen se fanm kedlè Augustin nou youn pat Pa t poze tèt nou kesyon, paske Mickaël pa t janm ap travay nan konsila, ni nan anbasad an Repiblik Dominikèn, pa t janm gen moun ki te voye m, k ap travay nan politik ki te voye m an Repiblik Dominikèn pou m t al travay. Se paran m, manman m, papa m ki te voye m an Repiblik Dominikèn pou m te vin etidye. Pandan m ap etidye, mwen fin etidye, mwen fè yon timoun, m ap travay sou tè a, m deside rete pou jan peyi m vin ye. Mesye sa deklare ke m se madan bandi, ke mwen ap travay pou phtk, se phtk ki voye l vin atake l epi moun sou Facebook te atake m san ke yo pa konnen. Nou ban m tout kalite non, nou fè m monte le syèl pa do avèk si m pa t yon fanm ki fòt, jodi a ke m pa ta la. Gen plizyè dosye ke m pral ba nou sou dosye sa, m ap fè plizyè videyo, sa se pòt. E sa se pati 1 an ke map ba nou, ap gen pati 2, ap gen pati 3, ap gen pati 4 jiska pati 5. Janm di nou an rete swiv diskou sa ke mesye a li an, li genyen poul pasel sou radyo karayib pandan 3 mwa e fòl peye radyo karayib pou yo pasel. E li genyen tou poul kontinye ap pasel sou tout platfòm ni yo e mwen genyen tout enfòmasyon yo ekri map pibliye yo sou paj mwen. Sa ki rive an. Nou menm pèp ayisyen fòk nou pran sa kòm leson. Lè yon moun vin sou rezo sosyo a lap di nou yon bagay de yon moun fòk nou chèche enfòmasyon kote moun nan jwenn li se pa kouri al al bullying moun nan ap fè tout vye bagay ok map retounen avèk yon lòt video ki se pati 2 a mèsi tout moun se te Mickaelle Durandis fanm zile a.